Cooking with Terly Jodi a la sa m pote pou nou se yon labouyi farin frans mwen pote pou nou M pral montre nou kijan mwen pral prepare yon labouyi farin frans e m ap di mèsi avèk ou menm e avèk yon zanmi w ki te gentan abòne ansanm avèk chanèl la Si w poko abòne avèk chanèl la di m konsa kisa w ap tann toujou ki fè ou poko abòne avèk chanèl la Ok m pral montre nou engredyan mwen pral itilize pou mwen al prepare labouyi a kòm nou ka wè men sa se farin nan ki nan bòl la m gentan pase farin nan deja epi sa se lèt kanasyon pou mwen mete ladann sa se lèt galo mwen epi sa se kanèl pou m met ladann li sa se sik m ap itilize epi sa se yon yon sitwon map pran ti moso po ti kal po ou konnen ou fon ti kal epi metel ladann epi sa se bè map pran ti kal nan bè a pou metel bè sa map itilize a li rele imperial epi m pral moutre nou sa se lèt la ou konnen menm si lèt yo pa menm jan avèk lèt ayiti men li menm se lèm toujou pase li sa pral depan de sa map fè avèl epi nou ka wè sa se lèt la m prale Ok, kounye la m fin pase lòt la nan paswa. Ok, men sa se positò. M kite lave tout, e pou pral mete li, men li. E pi, rezon ki fè m fè li konsa, se deske m vle nou moutre nou ki jan mwen ap fè li. Final, anm, kòm de kade sa. Desi m te sipoze mete chodiya sou dife anvan pou l te ka. An jan cho anvan menm mete lèt la menm vle montre nou ki jan mwen fè li. E pi Ok, kounya la m mete li sou dife pou li al bouyi. Nou ka wè lèt la, epis dous la avèk yon ti bè. Bè mwen itilize a se bè enperyal avèk po sitwon ladan li. M ap kite lèt la bouyi. Jis M limen dife a tout volim li epi map kòmanse kite li bouyi lèl kòmanse bouyi kounya m pral desann li an jan an piti m pral mete li tankou sou nimewo 2 pou li ka bouyi epi ann rete swiv ansanm avèk mwen pou n wè kijan mwen pral pare labouyi labouyi farin frans sa pou nou. Ok mezanmi sa se lèt la kap bouyi sou dife a la kounya la map brase li m pral retire anpe poum ka bwase farin nan ladan li Ok, men kantite mwen retire ya. Koun ya la mbral, ap brase li ansan. Men ni mwen ap fè li fwet. Anvan mwen al brase li avèk farin nan. Ajoute yon ti sik sou li toujou paske sik mwen te mete ya pa. Li pa menm brake, li pa brake menm pou dire pou li ta dous. Ok mezanmi kounya la mwen prale brase farin nan Sa se lèt la Lèt la mwen fè li frèt avan mwen al ba mwen al vide li nan farin nan

Ok, men ki jan li ye kounye la mwen pral vide li nan chodyè ya. Ok, men zanmi men la bouyi ni, kounye la mwen ap vide li nan chodyè ya. Ok kounye a la Sa se lèt la mwen ap ajoute nan la bouyi a Pwen lèt la pat obi Lèt la pat anpe kounye a mwen oblije mete yon lòt bwat la Ankò Sa fè dezyèm bwat lèt mwen mete Nana jis ap bwase wi. Ok mezanmi koute la mwen fini mwen mete yon fen nan video a m pral moutre nou kijan labouyi a te ye. Ok men kounya sa se final la sa. Men kijan li ye, sa nou wè sa ki anlèl yo se epis dous, kanèl. Ok mwen konnen gen moun lè yap bwè labouyi yo bwè yo avèk pen epi gen jis konsa ok mezanmi map di nou yon gran mèsi deske m konnen nou pral pran yon ti tan pou nou gade videyo a pa bilye renmen videyo a pataje videyo a epi Kòmante, abòne avèk chanèl la, pa bliye di yon zanmi w avèk yon fanmi w sa. M ka di nou prèt kounye la prèske m pral travay pou nou pou nou ka jwenn yon videyo chak samdi. Ok, nan moman sa m pral mete yon fen nan videyo a, map mande w pa bliye di yon zanmi w sa. Pou yo abone ansanm avèk chanèl la. Paske fanm akayè nan bilding nan. Fanm akayè nan kay la. Depi nou konnen fanm akayè jis la. Se pa lwanj map fè. Ok zanmi m yo se te nan moman pou mwen mete fren nan video a mwen espere nou enjoy video sa kote mwen tap montre nou kijan mwen prepare yon labouyi farin labouyi farin farin frans pou nou epi mwen swete nou nou renmen janm te fè video a. Tchao.